Mèsi Mesye le Minis. Bonjou tout moun. Tout jounalis fanm kou gason ki la a. Gen anpil nan nou ki rele mwen ki mande m pou ki sa m pa t pale nan jou pase yo. Mwen te chwazi pat pale paske genyen eleman denfòmasyon ke m potko genyen. Se pou sa mwen reyini nou jodi a. Mwen kontan wè nou menm jan nou kontan wè m. M ap di nou mèsi. Malgre tout travay m konnen n gen pou n fè, m konnen nou te sou plizyè chantye deja maten an, men kanmenm nou fè m onè vini tande m jodi a. Obje, objektif konferans de près sa jodi a, jan minis kominikasyon lan sot di li, se pou bay eksplikasyon sur sèten dosye, ki enpòtan anpil pou nou menm jounalis ki reprezante pye avèk je ak zòrèy popilasyon an. Ensidan k te pase nan Vilaj de Dye yo, nou konnen se de ensidan ki ekstrèmman regretab. Mwen menm antanke Premye Minis, chèf CSPN, mwen soufri anpil. Nan jou k sot pase la yo, menm jan popilasyon an soufri, menm jan fanmi polisye yo soufri, menm jan polisye yo soufri nan nanm yo, nan kò yo ak nan lespri yo, menm jan tou jounalis yo, yo soufri paske mwen swiv tout kominikasyon nou fè, mwen swiv sa nou ekri. Mwen swiv rezo sosyo, jounalis yo se nan sosyete a n sòti menm jan ak polisye yo, menm jan avèk mwen menm, nou tout tou nou te soufri de sa k pase nan Vilaj de Dye ki antrene lamò de plizyè polisye e genyen yonn ke n poko wè jiskaprezan. Mwen tande kri paran yo, mwen tande kri zanmi yo, mwen tande kòmantè kòlèg ke m genyen nan minis yo, nan lapolis nasyonal e mwen soufri avè yo, mwen menm tou mwen an kòlè pou sa k pase yo. Mwen tande anpil akizasyon tou. Gen k fonde, gen k pa fonde. Mwen tande apèl a la vanjans, byen ke vanjans pa janm bay anyen nan okenn sosyete sou latè. Mwen tande tou y ap mande demisyon, demisyon DG, demisyon ki, demisyon sa. Jan m te di l nan vizit ke m te fè, non sèlman a polisye yo nan lopital kote yo te kouche ap resevwa swen, men mwen te di l tou nan lokal swat la, se pa lapolis sèlman ki pèdi moun, se tout la popilasyon ayisyèn, tout fanmi ayisyèn. ki santi yo imilye, yo trayi nan sa k pase nan Vilaj Bildye a. E mwen te di l tou ke m te pran gòl lè m te nan lokal swat la. Poukisa m te di m te pran gòl antan ke chèf CSPN? Se yon operasyon ki te byen planifye. ke se swa avèk enfòmasyon ke n te dwe genyen, ke se swa sou le plan taktik, ke se swa sou plan entèlijans, se yon operasyon ki te sipoze reyisi, m pa ka di a san pou san men a yon fò pousantaj, paske tout kondisyon te reyini pou n te rezoud pwoblèm. Mirak de Dye a yon fwa pou tout. Rapò ke m resevwa ke mwen te mande, ke m te egzije nan pnh a travè le ministère de la justice ki se ministè de tutèl lapolis nasyonal, Mwen rann mwen kont ke te genyen erè stratejik. Mwen rann mwen kont ke genyen enfòmasyon, genyen lòd ki sipoze bay, ki pa t bay a tan, ki fè ke polisye yo te rantre nan yon nich. avan ke yo te sipoze fè l paske m pa pral eksplike n egzakteman sa k te pase a men mwen konnen l e mwen mande lapolis nasyonal pou l kontinye a envestige sou li pou tout moun ki dwe peye pou sa peye. Menm dispozitif ki te sipoze pran an. Paske lè w ap goumen, gen de lè fò w repliye, gen de lè fò w revize estrateji w, dispozisyon sa yo pa t respekte. Gon bann konsiyn tou ke chèn de kòmandman an t ap bay ki pa t aplike. A la lettre, sur le terrain. Blende k t anndan deja yo, te gen blende k te sipoze rete deyò pou kouvri yo. Te gon couverture tou par drone ki te sipoze transmèt tout enfòmasyon au sol yo bay kòmandman an. Gen moun ki pat respekte. konsiy ke yo te ba yo e ki te fè sa yo rele retansyon dlenfòmasyon ki pat bay tout enfòmasyon yo a tan. Sekou ki te dwe rive jwenn polisye yo pat rive a tan. Nan 21 polisyè ki te devan nan operasyon an, gen 4. ki pa survecu, ki pa viv apre sa k te pase a. Fòk mwen di nou tou ke enfòmasyon ke n genyen, vilaj la se tankou yon bonm ke l ye. N ap kontinye travay sou yo e m ap tann. ke Enspeksyon Jeneral la, Direksyon Jeneral Lapolis la, atravè le Ministè de la Justice kap dirije yo dirèkteman, paske le Chef du CSPN pa dirije Lapolis la dirèkteman. M pa ka al pase lòd anndan Lapolis la. Map tann ke yo apwofondi ankèt la, paske gen eleman m pa jwenn nan draf oubyen nan premye jè ke yo ban mwen an, map tann yo. Mwen vle di a la face du monde, Ke se an Ayiti, ke se dan lentènasyonal, m pa la pou m kouvri pèsonn. Ke chak moun pran responsabilite yo nan sa k pase a, paske nou, nou menm antanke pèp, nou menm antanke popilasyon ki respekte tèt nou, Nou pap pran l, nou pap pran l konsa. Sepandan, mwen mande tout moun ki vle fè amalgam a sa k pase a, fon kanpe. Paske nap pale de polisye ki mouri, yon fòs ki manke anpil polisye deja paske se apèn si n gen mwatye polisye ke n dwe genyen. Lè w gen yon polisye nan lari a, se polisye sa l gen sou kont li antre 1500 e 2000 moun. Si nou fè rasyo. avèk popilasyon ke m genyen an. Lamò polisye yo pa dwe sèvi a ankenn kòz politik. Lanmò se lanmò. Fòk nou tounen kote n te ye a nan respekte lavi. Nan lè n wè moun mouri pou sa chifonnen nou pou sa sekwe n paske lè w ap gade moun k ap mouri se pa malad li te malad si sa pa di w anyen ou kòmanse pèdi nan esans moun ou kòmanse pèdi anpil bagay sa vle di se pou w chèche yon psikològ paske w gen pwoblèm. Ou gen yon lapriyè pou Bondye chanje kè w paske wè moun ki blese, wè moun ki mouri ap viv san tout lajounen. Pèp ayisyen an pa konsa. Kraze komisarya, libere endividi, nenpòt endividi. M ap pale de rasyo ankò. Gen moun nou wè k ap mache nan lari a, li s on kriminèl. Pa egzanp, pou popilasyon ayisyèn nan, ou ta dwe genyen anviwon 300 mil kriminèl k ap mache, ke lapolis ta sipoze ap veye, paske moun nan gen yon pwoblèm jenetik. Li pap fonksyone byen, ajoute a pwoblèm lavi di ki genyen, ajoute a prekarite, gen moun, pòdyab, yo gon tèt poul, yo ka fè nenpòt aksyon, nenpòt ki lè. Sa vle di, lapolis, lèzotorite jidisyè, jounalis ki reprezante katriyèm pouvwa, Nou gen anpil travay pou n fè nan sosyete a paske selon tout sa n gen pou n fè yo fòme, enfòme, distrè sa vle di nou oblije travay tou sou chanjman de konpòteman osè de la popilasyon ayisyèn M ap mande polisyè, polisyè yo pou yo gade serenite yo nan lòd ak disiplin. Pou nou fòtifye lapolis nasyonal. Yè, mwen te nan yon reyinyon sou Lame Dayiti. Mwen sonje Lame Dayiti, m te la. Je suis né de la dictature, mwen fè tout vi m nan diktati. Menm jan m te konn tonton makout, m te konn SD. M te konnen lame tou. Men l ap difisil pou yon jou pou m ap pale ou pase de lapolis nasyonal. Paske lapolis la tou, li gen plis bon eleman ladan l ke move. Sa vle di an nou sove. Sak bon an, gwo pati ki sèn nan polis nasyonal la, an nou sove l, an n goumen pou n kenbe lapolis la djanm, an n goumen pou n kenbe lapolis la entègre, lwen de tou soupson, men tou polisye ki devyan yo, m ap mande yo pou yo. Rantre nan liy paske m pa kwè kote yo ye la se la yo te panse yo ta prale lè yo tap rantre nan lapolis nasyonal yo te rantre pou pwoteje sèvir tou kòm mwen toujou ap pran jounalis yo kòm egzanp jounalis yo ta fè anpil betiz tou yo gen menm bezwen yo ak tout moun nan popilasyon an. Men malgre tou, yo gade entegrite yo, yo gade konpetans yo, yo travay e yo kontinye sèvi popilasyon an. Se plis sou sekirite m ap pale jodi a, men m ap rale nan tente veyikil yo. Nou te pran desizyon detente machin yo paske se te. Youn nan dènyè mezi ke gouvènman an pa t pran pou n te redui konsiderableman ka de kidnaping yo k ap fèt nan peyi a. M ap remèsye la pati sèn de la popilasyon ki pa t menm tann ke lapolis pale avè yo, tout moun te tente. Sof machin ki gen dwa tente, se machin ofisyèl yo, kò diplomatik yo avèk kò konsilè yo. E malgre tou, m ap voye yon gwo kout chapo bay anpil machin ofisyèl tou ki detente. Mwen m pat ladan l, mwen te antre nan katogori moun ki dwe detente yo paske m pa gen plak ofisyèl. Se mwen k ofisyèl, se pa plak la. Genyen moun tou nan kò konsilè ki detente machin yo tou. Gen kò diplomatik ki detente yo tou. Gen machin ki pa fin klè, n ap konprann sa. Pou moun ki gen machin ke yo kòmande yo, machin pèpè yo, genyen ladan yo vit yo vin tou tenten. Lapolis, se li k konnen ki dispozisyon l ap pran pou l verifye yo, paske se mon ka, mwen gon machin ki konsa, bon, lapolis wè figi m men li pa wè dèyè machin nan, l fè m desann, ouvri machin nan. E se lèm dil mèsi m gen enpresyon misye wè ki moun paske m te gen mask e m te gen yon kepi nan tèt mwen epi misye dim oh PM apa se ou m di wi se mwen kòmandan epi misye dim bòn wout gen anpil moun tou ki fache paske nou mande detente machin yo men je suis désolé. Ou kontan? Popilasyon alò ou fache? Popilasyon an kontan wè ou. Kounye a se pou chwazi ant fache lè ou fache a alò ke vit ou klè jodi a e popilasyon an kontan wè ou e m ap pwofite remèsye le doktè Garnel de Stop Accident te kon bèl tèks

M pa konn si l viv li. Nou chak la nan machin. Nou gon kontak avèk pyeton an. Mwen rann mwen kont lè m rive nan kafou, moun yo bokou pli janti. Yo kanpe, yo sede pasaj. Sa vle di se yon bèl mezi ke popilasyon an akeyi avèk kè kontan. Sa fèk gade yon lòt moun ki fache paske ou an minorite. Si w di w se demokrat, lè majorite a deside, ou oblije koube w, ou pa gen chwa. Des consignes ont été passées à la police nationale, au ministre de la justice pou yo fè ke mezi sa yo yo respekte jan yo sipoze respekte sou tout teritwa repiblik la. E lè m di vide de tenten, m p ap pale de de ti vit devan an. Si machin ou an pa yon pèpè, vit yo, yo pa vin avèk tenten dorijin, w ap oblije retire yo amwen ke w gen yon bagay w ap kache ke ou pa vle moun wè. Men lapolis ap oblije fè djòb li. Nan yon kominike nimewo 12 mwen sòti, desizyon pran pou konntenè yo rele efè pèsonèl yo rantre sèlman nan dwàn Pòtoprens avèk nan dwàn Okap. Poukisa mwen di Kontenè efè pèsonèl yo Map pote yon presizyon Efè pèsonèl Se tankou m ta di w yon moun ki nan dyaspora a oubyen kap viv nan lòt peyi swat li tal travay nan lòt peyi tankou se te ka mwen m tal travay aletranje epi lè map tounen gen bagay ke m t achte nan peyi kote m t al travay la. Kòm map tounen m pa vle vann yo mwen pake yo mete yo nan bwat se sa yo rele efè pèsonèl son moun kap viv ozetazini oubyen o kanada oubyen an frans oubyen nan nenpòt lòt peyi an repiblik dominikèn li vin pou tounen lakay li li fè yon konntenè oubyen 2 depandamman de ki kantite bagay li genyen efè pèsonèl poul retounen nan peyil se sa yo rele efè pèsonèl on moun. kap mache ramase tout fatra ki gen nan lòt peyi eskizemen mwen di bagay la egzakteman jan li ye paske nou konn pati nou wè kòman sa fèt ramase vye tab vye chodyè vye sesi vye sela vye matla mete nan yon kontenè pou pot vin isit pou vin vann je si dezole yo pa rele sa. efè pèsonèl. Mezi sa a nou rive pran l men nou pa kontan pran mezi a paske w mèt tande m di yo rele fatra se de bagay yo ramase atè nan tout kwen lari men moun sa l peye taks pou li. Mwen te minis dè finans, m konn sa sa vle di, ladwann avèk dgi. Mwen premye minis kounye a la map pilote les actions du gouvernement, mwen bezwen kòb pou m fè l tou kòm mwen regrèt m oblije retire tint veyikil yo paske 10 mil goud la te byen bon. Men, ekoute, ki kalkil pou m fè? M ap rantre bal nan peyi a, pa egzanp, pou le pò de Sen Marc sèlman, pandan m Premye Minis la, nou sezi zam 10 fwa la deja. 10 fwa! Zam ak katouch anpil. Pa mande m kote yo ye. Yo nan men lajistis. E gen anpil moun ki viv de sa map di nou la yo. Sa fè mal, si se diri ou pote, oubyen bannann, oubyen nenpòt bagay moun ka manje, sa ap itil popilasyon an. Men lè wap pot bal pou chak semèn pou m gon kantite moun kap mouri, pou chak semèn pou m gen moun ke wap kidnape, Pou chak semèn, pou paran an oblije ap mache prete lajan tout kote pou al peye kidnaping, Jezi de Nazarèt, w a di m sa pou m chwazi antanke Premye Minis, Rita di mil goudou, paske lè yo pran moun yo, se on milyon dola, se twa san mil dola, se kat san mil dola, ki moun nan peyi a, si w pa rich anpil, Ou gen anpil lajan pou jwenn 300 mil dola eksplike m Bon mwen m pa ka jwenn 300 mil dola pou kenbe yon malere nan lari a wap mande l 300 mil dola kote l pral jwenn li Men fòk nou travay kont sa Mezi m pran pou konntenè ki gen efè pèsonèl yo pa rantre nan vil Senmak yo lap kenbe Ou pa bezwen fè fòlklò. Ou pa bezwen fè demagoji, mezi a lap kenbe menm jan mezi detente machin yo lap kenbe jiskaske nou rive kontwole ensekirite nan peyi a. Sen Mak, mwen son premye minis, anplis m adopte latibonit, sa vle di. M konn zòn nan byen. M se moun Plato Santral men mwen konn Latibonit pi byen ke lakay mwen. Se rat kay k ap manje pay kay. Rat ret nan wòl ou. Paske ou nan kay la, ou di w sa l ye. Ou di w se zanmi pouvwa, ou di wap travay nan pouvwa, si w met dife nan kay la, m regrèt sa pou w rat wap boule tou. Sa vle di rat kay kap manje pay kay, le premye minis est au courant, li konnen byen sa kap pase Senmak. Ret nan wòl nou. Se pa popilasyon senmakwaz la. K ap bloke lari, k ap kraze, k ap brize. Mwen konnen konntenè efè pèsonèl yo te konn itil nou. Machin yo tou pa p antre ak anyen ladan yo ankò. Sa deranje w paske ou te toujou ap vòlò afè moun yo nan machin yo. Nou te toujou ap vòlò anpil nan konntenè yo. Lè moun nan vin avèk 2 vye televizyon se yonn li jwenn oubyen l pa jwenn ni ditou, se de sa nou te konn viv, fò w kanpe, popilasyon an paka ap sibi tout zak ensekirite sa yo poutèt ou menm ki gen yon ti avantaj, yon ti koken, yon ti vòlè ke w ap fann dan ladwàn oubyen andan APN. Ou konprann ke w ka jeneralize ka a? Non. Lapopilasyon a di non. E mwen sur ke popilasyon an li pa avè w. M pase lapolis lòd, ou met lòd nan dezòd, chak fwa rat kay k ap manje pay kay yo pran lari a pou bay pwoblèm, oubyen mwen menm kòm Premye Minis m ap pran de mezi drastik. Ou fò rete paske si w pa ka antre nan APN nan ankò ou pa gen djòb, ou pa ka antre ankò nan ladwàn nan ou pa gen djòb, w ap oblije ret trankil. A bon antandeur, salut. E m ap di tou ke m pale de konntenè efè pèsonèl, mwen pa di konntenè. Gen konntenè k pote lèt, gen konntenè k pote frijidè. Gen konntenè ki pote anpil lòt bagay ke n bezwen pou n sèvi nan peyi a. Y ap rantre Senmak, y ap peye taks yo regilyèman. Men, popilasyon an di m pou m di nou ke li p ap aksepte katouch avèk gwo zam ap pede antre nan peyi a. Nou pa yon peyi an gè. E la, mwen kenbe la. Si m konprann n ap dekouraje m, non. N ap chanje mezi m pran yo lè nan revoke m kòm premye minis. Tout tan m la, jiska la dènyè minit, mezi w yo y ap kenbe. Oubyen, voye m ale. M konnen sa deranje w. Si l deranje w nan pwen sa a, voye m ale. Mwen di ke m gen lòt bagay m al fè. Poukisa m ta chwazi ap goumen avèk vagabon tout lajounen non? M s on sitwayen pèzib menm jan avèk nou ki la a, ki pa bezwen nan goumen ak pèsonn. Men, mezi pou pwoteje popilasyon an, y ap kenbe jiska la dènyè minit ke m rete Premye Minis. Nou nan peryòd kote n ap pale de referandòm, de konstitisyon, de eleksyon. Eleksyon, peryòd elektoral se peryòd ki pi difisil nan lavi tout pèp. Dominikani konn gen ti pwoblèm li, yo jere l. Nou wè sa k pase Ozetazini lòt jou, kote moun yo rantre nan paleman an.

Nou mete lè mwayen kil fo a la dispozisyon di CEP, de tout lòt moun ki enplike nan sa yo pou yo fè djòb yo selon sa la lwa mande yo. Map fon apèl o dyalòg e sesi a toute les ames de bonne volonté. Mwen te gentan jwi bon ti bagay nan peyi a yon sèten moman. Son gras pou mwen ke nou menm ki jèn pa konnen. Nou etidye nan move kondisyon, n al lekòl nan move kondisyon. Jèn fi pa ka sòti nan lari tèlman peyi a plen delenkan. Pa gen vi sosyal, pa gen fèt, pa gen bò lanmè. Sa fè lontan m pa wè yon bann bis kanpe pa egzanp demen. Oubyen vandredi sen oubyen samdi domeni, dimanch pak. M ta pran yon bann bis tanpon kote ti moun ap monte avèk sèvis manje pral nan lanmè, pral pran yon ti plezi, dekonprese. Lòt jou la a m resevwa yon gwoup etidyan nan Inage, yo te anviwon yon senkantèn. Ti moun yo gen yon sik detid katran, yo fè uitan ap etidye. ensekirite, enstabilite politik, pwoblèm nan lari, kawoutchou ap boule, wòch ap voye tout lajounen, sa fè timoun yo pa ka al lekòl e m di nou timoun nan fè gen pou l fè katran detid, li fè uitan ap trennen e m panse se le ka de anpil nan nou ki la a. Gen de kritik ke yo fè nan gouvènman ki. fonde. Fò m di n laverite, gen de kritik ki fonde. Genyen tou ki pa fonde. Men kòm nou chwazi fè demokrasi, se pou nou tande ni kritik ki bon yo, ki fonde yo pou n amelyore, ni sa k pa bon yo tou paske nan tout sa k pa bon w ap jwenn yon bagay ki bon kanmenm. Sa vle di. Se demokrat nou di nou ye? Demokrasi sa vle di kote dwa w kòmanse se la devwa w tou. Alò kote devwa w kòmanse se la dwa w fini e lenvès è tout osi vrè. Se pou sa m ap mande tout moun k ap fè politik nan peyi a, chita pale. Nou pa bezwen nan voye wòch, kòktèl molotòv, kraze machin. Boule kay, nou pa bezwen sa. Aji an moun sivilize tankou sa fèt nan nenpòt lòt peyi. Chita diskite, di lòt la laverite anfas li ou pa pè l. Men ou pa pou oblije kache dèyè lavyolans pou w ap jere lòt pwoblèm ki ka rezoud nan pale. Jounalis yo, yo chanje anpil bagay nan peyi a men nan pale. Avèk yon mikwo. Jounalis chanje lavi moun isi. Mwen menm nan tande radyo tande gade televizyon gade rezo sosyo mwen aprann anpil bagay em chanje tou de konpòteman afè zam kawo goumen sire wòch sire pawòl piman bouk tou paske gen de pawòl ou tande moun ap di moun gon madanm nan peyim ki rele Melanie Depi w bezwen sal yon moun al rele menaj ou. Kote l joure zèb pa leve. Nan tout sosyete nòmal sa pa fèt. Se vre pawòl pa tach men gen de pawòl ou fin di sou son moun ki fonksyone byen lè w rantre lakay ou fòk madanm ou, pitit ou, sè w, frè w, di w a Ou pa t bezwen di sa. Paske plen mo, plen adjektif kalifikatif. Chèche yon lòt mo pou di sa w ap di a. Answit, fòk nou aprann mete pawòl sou emosyon nou nan peyi a. Dayè paske w pa dakò ak yon moun ki fè w oblije bat yon kalòt. Se pa paske w pa dakò ak yon moun ki fè w oblije di l yon mo sal pou rabese l pou. Ou fèl pa menm konnen si se avèl wap pale. Se de chanjman de konpòteman fòk nou gen nan peyi a e se poukwa je fè ankò apèl a linivèsite poul fon etid de konpòteman pou nou. Menm janm mande OMS mwen mande minis sante piblik la poul fon etid de konpòteman pou nou kòman nou fè tout pa mouri nan kowona. Covid 19 poukisa l pa tiye nou? Fò yo etidye pou yo konnen sa k pase, kòman nou menm nou fè kanpe djanm pandan ke Covid 19 ap bay pwoblèm nan lemond antye. Mwen m konnen se gras Bondye men m ta renmen syantifik yo di m kanmenm sa k pase. Kisa Bondye met nan nou ki kenbe n? Se menm jan tou. Klima de vyolans sa k gen nan peyi a, fòk gon etid de ka, fòk gon etid de konpòteman pou nou konnen kòman nou fè rive la. Pèp ayisyen, konpatriyòt, fanm ak gason, pa gen okenn mirak k ap fèt pou nou, m di nou sa. M pase anpil tan ap travay avèk kominote entènasyonal la e. Avantyè m te gen yon reyinyon avèk yo pou m pou n mande pou redirije lèd piblik pou devlopman paske peyi k la depi 50 an 60 an lajan ap depanse ap ede men jiskaprezan se menm vye chemiz la k sou nou. Menm vye kay la, pa gen kreyasyon richès, pa gen ase lopital, pa gen ase lekòl, e touche tout pòch nan peyi a vid. Peyi a plen fatra. Tout rigòl plen. Tout kanal dirigasyon ranpli. Gouvènman achte yon bann materyèl l ap goumen pou travay sou yo. Mwen sa k gade m m ap fè l. M ap travay nan tout pwojè fa yo ke prezidan an genyen, mete elektrisite, travay nan wout yo, goudwone kote k pou goudwone, wout ki pou pase traktè. M ap travay pou fè l avèk tout transparans ke sela nesesite paske m pa konn fè sa k pa sa. M ap travay avèk serye epi entegrite. Men tout moun tou ki gen patisyon yo pou jwe fò w jwe l. Sa m ap fè a pa ase. Sa jounalis yo ap fè a pa ase. Sa doktè yo ap fè a pa ase. Se antanm pou n met tèt nou pou n retire peyi a kote l ye a omwen lè n a pran pouvwa. Lè gen eleksyon, na jwenn yon bagay pou n dirije. Na jwenn moun, na jwenn kay, na jwenn bèl ri, na jwenn limyè. Na gon sòk pou n chita pou n dirije. Vwazen dominiken yo, yo pa pi konn li pase n. Yo pa pi pwòp pase n, yo pa pi sivilize pase n. Pou ki rezon? Gen anpil nan nou la a k al etidye Dominikani, m konnen anpil nan nou tou al Dominikani souvan. Kot sa n pa ka fè la a? Kòmsi nou gen yon pwen ki di se sal pou n ye tout lajounen, se pòv pou n pòv tout lajounen, se betiz pou n ap. Di tout lajounen nan figi timoun, nan figi granmoun. Se atwosite pou n ap fè devan timoun, devan fanm gwòs, devan vyeyar. Fòk nou kite akote enterè pèsonèl, an n gade enterè komen, an n gade yon peyi. Se sèl enterè peyi Dayiti ki dwe anime chak kretyen de bòn volonte.

Gwo popilasyon an ap kontan, ti rès ki enplike nan ensekirite a li pa kontan. Men se zafè w mwen pap travay avè w. Map travay avèk tout on popilasyon menm jan prezidan an sipoze a lekout de la popilasyon pou l fè sa popilasyon an mande fè. Mwen menm map travay, map akonpanye lapolis la pou l lite.

E se pou sa m fè tan m pa pale paske 1 m tap tann ke yo ban mwen rapò ke yo dwe ban mwen an paske sa yo ban mwen an m poko dakò sou sa k pase nan peyi a nan jou k pase yo men kòm mwen dwe nou eksplikasyon m te oblije vin la jodi a 31 mars m pat vle pase mwa a san m pat di anyen men m ap raple ankò ke. Mezi kote sekirite yo y ap kenbe anvèr e kontre tous. Senmak, nou mèt poze paske tout tan n ap kontinye ap resevwa zam, alimante savyen, alimante yon lòt m tande yo rele ti mepri, yo te konn rele moun konsa. Non se vre, Senmak pou. M tande bandi kap pale mesye. Yo pale avè nou tout tan nan radyo nan televizyon m pa konn wè yo nan televizyon nan men nan radyo sitou sou rezo sosyo bon yo di se leta k fè zam yo antre nan peyi a enben jodi a mwen m bezwen lave figi m osi senp ke sa. Pou m pwouve nou se pa leta k fè zam antre nan peyi a. Paske gon etid mwen wè lòt jou, m pa konnen si l fyab, men zam avèk minisyon li bay plis kòb ke dwòg kounye a. Se sa k fè nou pa tande anpil dilè dwòg. Paske yo antre nan vann minisyon avèk zam ki pou tiye nou, ki pou simen ensekirite. Rat kay kap manje pay kay senmak yo m konnen nou mande nou pran liy sispann bloke senmak paske lèm te piti waf senmak te konn resevwa sèl ak chabon bat poun pa fè ke nou pran de mezi ki pi drastik ke sa se son de mezi tanporè sito kem fin kontwole. Flo ensekirite kap sot nan lot peyi vin nan peyi a paske nou pa pwodwi zam nou pa pwodwi minisyon nap ka tounen nan nòmal menm jan ak vit tenten an paske mwen menm mwen byen renmen vit tenten an men ekoute si popilasyon an pa vlel kisa w vle lè w genyen nou fè popilasyon an pè enben fòn fon kanpe alò mèsi anpil. M ap pran kèk kesyon, men m pa ta swete nou poze m anpil kesyon ni poze m kesyon ki anbarasan. Mèsi.
Mèsi Premye Minis Joseph Jouthe. Premye Minis Jouthe swete fò mwen di nou fon sivòl, m pa t fè bilan non, m swete fon sivòl sou diferan sijè ki make aktyalite a nan mwad mas e nan diferan sijè sa yo te gen Vilaj de Dye, ki fè anpil moun kriye e revòlte, te gen vit tente, te gen transpò e fè pèsonèl, te genyen referandòm ak eleksyon nan sijè l te trete yo, epi te genyen yon apèl o dyalòg li fè e li bay kèk konsèy tou a sosyete a. E nan tout sa premye minis Jouthe di yo, mwen genyen youn mwen retni, se sou chanjman de konpòteman. Li ensiste anpil sou wòl laprès. Alò m ap tou di nou ke avril ki pral genyen an la, mwa davril lan, se jou Jean Dominique, tou le 3 avril, m byen di nou sa paske m t ap fè lis tout mwa a, se se jou la, un lundi matin, a 7 è, Jean Dominique te asasine.

E sou chanjman konpòteman, m ap sèlman fè yon kòmantè pou m di nou ke pran ti tan nou pou obsève sosyete an jodi an w ap remake degre de vyolans ki genyen. M toujou di se pa sèlman gang Vilaj de Dye yo a Gran Ravin sèlman k genyen. Gen de moun k ap pale ki gen kostim sou li, se yon vrè gang li ye, vrè asasen. Gade byen pou wè jodi an tout deba wap fè y konpri sou rezo sosyo wap wèl toujou fini pa joure manman gade byen pou wè tout deba fini pa joure manman ou byen pa menas de mò alò moun yo poko konprann ke nou ap antre lantman men surman nan sa yo rele yon kilti de la vyolans semèn sa m tap rankontre unesco e ministè kilti angaje nan sovgad patrimwàn patrimwàn materyèl imateryèl e nou tap jisteman diskite avèk unesco Yo te genyen lè m te pli jèn yon pwogram ki te rele Culture de la paix. Nou pale de sa plizyè fwa. Jodi a li enpòtan pou nou kite culture de la violence lan e pou nou rantre nan culture de la paix a. Culture de la paix a li ale o dela de tout sa w wè n ap fè la nan sosyete a e l ap bay sosyete a tan tou pou l atake vrè bandi a e vrè gang nan. Men tout diskou ou wè lòt jou map gade reyaksyon seri de gwo star aletranje e tu vois la violans dans le visaj des gens ou wè moun yo ap pale epi ou wè moun nan vyolan e se enkòrèk alò pou nou fini ak yon ti blag m sonje an palan de fè pèsonèl PM m te nan yon ayewopò ki rele pwentapit yon dam kap fè tole nan ayewopò a ou te konn poukisa li soti masèy avèk yon zonyon. Epi li rive a Paris Charles de Gaulle, li vle rantre Pòtoprens avèk zonyon an. E zonyon an gentan kòmanse gate, m pa konn si nou konn sa vle di zonyon lè l kòmanse gate se yon katastwòf. Donk se fè pèsonèl sa yo t ap pale e ke anpil fwa lè Ayisyen ale etranje fò l vin avèk yo a kote tou de lòt katastwòf nou konnen ke yo mennen nan peyi a tankou zam k ap tire k ap fè dega. Se yon konferans de près li ye donk vous avez le droit de poser certaines questions. Mèsi bokou.

ki ont ete endekse dan le kadre de sèten rapò oubyen de masak ke yo di yo. Legzekitif, li fè djòb pa l, li, m p ap di revoke moun yo men li retire yo nan fonksyon yo, yo lib depi anpil tan. Kounye a, se jij mesye yo nan lari a ap mache, se jij la ki pou rele yo. Se pa egzekitif la ki pou fè sa a. E anbasad amerikèn konnen trè byen kòman lajistis fonksyone, paske nou sanble a sa k ap fèt Ozetazini. Li konnen byen ke legzekitif pa gen anyen pou l wè, pa gen anyen l ka regle dans une affaire de justice. Mwen te aprann ke te gen rapò, e mwen li plizyè rapò òganizasyon dwa moun yo fè sòti, yo toujou pale de moun sa yo. Nou konnen yo pi byen pase m paske m tande non yo nan bouch laprès tanzantan. Sa vle di, se lajistis ki pou fè travay li, egzekitif la fè djòb li deja, li libere moun yo, yo se de senp sitwayen ke jij denstriksyon an pa bezwen otorizasyon pèsonn. pou levite. Si nou gade lòt jou nou wèm tal kote yon jij kap ankete sou mèt sou ka mèt Dorval mwen te ale pandanm premye minis mwen te ale sa vle di legzekitif pa kanpe an kwa dèyè sa ditou devan ke lajistis fè djòb li ke majistra yo konvoke moun ki endekse nan rapò sa yo. pou y al reponn kesyon lajistis pou yo konnen si te gen masak kiyès ki te fè l, a ki sa l te fè l, ki kò di deli do yo gen nan men yo, sa vle di legzekitif pa gen anyen pou l fè nan sa. Dezyèm pwen anbasad amerikèn mande pou gouvènman an pwoteje popilasyon an se sa menm n ap fè nan detente vit machin yo, nan demantle gang.